Salve Familia! Ou menm ki son Ayisyen kap viv Brezil ki gen yon randevou pou fanmi w nan anbasad a Brezil an Ayiti nan Pòtoprens ebyen m asire m ke ou deja wè yon pdf konsa ki gen ladan l lis dokiman ke oim mete disponib pou tout moun ki gen yon randevou Ka pral depoze yon viza, donk sa n rele viza familyal la, regwoupman familyal, oubyen viza ki de tip Vitem 11 ke gouvèneman federal Brezil la mete pou tout imigran ki o Brezil ki rezide pèmanan kapab rantre fanmi w de manyè legal pandan w ap fè demand yon viza opwè de anbasad Brezil ki nan peyi kote w soti an. Donk, yon nan bagay ki pi enpòtan. Sa ki nan dokiman yo, yo mansyone ke tout dokiman ke n ap gen pou n voye Ayiti yo, se de dokiman ki siyen dijitalman. Avan n ale pi lwen, donk, medam, mesye, gwo bonjou, bonswa pou nou tout. Pa janm bliye, moun k ap prezante videyo sa a se Jacques L. Pa ezite like, pataje videyo nou si tout fwa yo fè w plezi e abone avèk chanèl nou an pou w kapab jwenn tout nouvo videyo ke n ap gen pou n poste ki gen a wè avèk nenpòt bagay ki enpòtan. Avan n ale pi lwen tou, n ap toujou raple w, si tou fwa w gen difikilte pou w pran randevou pou fanm yo ki an Ayiti, n ap kite imèl nou ak tout nimewo telefòn nou nan deskripsyon videyo sa a. Ou kapab rantre an kontak e n ap ba w sèvis kòmsadwa. E si tout fwa tou w gen difikilte pou w fè dokiman yo, nou ka oryante w prensipalman pou fè lèt denvitasyon an e kèk lòt dokiman ankò ke yo mande nan anbasad Brezil an Ayiti. Euh, an ayerè sa k enpòtan. Apre w fin pran randevou euh, viza regwoupman familyal lan, w ap wè ke gen lis dokiman sa a ki disponib, men anba a, kote nou wè m soulinye nan ekran an, yo di ke w ap bezwen yon lèt denvitasyon ki notarye de la pèsòn vivan o Brezil. Donk, e. Tout moun konnen l ke yon dokiman ki notarye se yon dokiman ki pase devan notè. Donk isit nou pale de katòlyo. E o Brezil, se moun sa yo ki ofri sèvis pou siyen dokiman sa yo pou nou. Ebyen, kòman ou ka fè dokiman sa a? Alò, kòman ou ka fè dokiman ou yo epi pou ou siyen yo dijitalman? An n di kisa ki yon dokiman ki siyen dijitalman. Yon dokiman ki gen yon sinyati. ki dijitalize se kisa? Se yon dokiman, se yon fòm, moun yo siyen dokiman, yo pa siyen l nan fason n te konn fè l lontan. Pa egzanp, m pran yon plim, m siyen nan dokiman epi m voye l, lè l rive kote l prale a yo rekonèt sinyati m nan. Non. Donk, se yon dokiman, alò se yon fòm moun yo itilize, yon pratik moun yo itilize isit o Brezil. Donk, yo siyen dokiman an e yo gen yon lòt pdf yo anekse anba pdf dokiman sa a ki gen ladan de QR code ki gen yon pakèt nimewo de kote yo anrejistre sinyati sa a. moun ki fè sinyati lan, eksetera. Donk, lè dokiman an rive ann Ayiti, anbasad Brezil ap just rantre, y ap li QR kòd lan oubyen doki, alò oubyen nimewo seri ki asosye avèk sinyati sa a, enben, y ap ka wè èske dokiman an se yon dokiman ki otantik, èske vrèman dokiman an l pa gen fwod. Se pou sa, pa egzanp, a, donk, pou evite rakèt, pou evite lòt bagay, donk, nenpòt moun te kapab siyen yon dokiman yo voye l Ayiti, ou konprann, men yo. presize ke l dwe pase 4 òl yo pase lè rive Ayiti depi l te gen siyati sa y ap wè èske dokiman an valab oubyen non donk kòman w ka fè sa pa egzanp si w nan vil kote w ye w gen difikilte w pa ka konn ki 4 òl yo k fè l w kapab ale sou map la donk pa egzanp a ou chèche 4 òl yo dijite 4 òl yo pa egzanp a nenpòt bagay ou ekri la donk l ap ba ou rezilta sa yo pa egzanp w ap wè yon lis 4 òl yo ki disponib epi w ap pase ladan yo donk premye sa w pase a si se pa li menm. yap oryante w depi w pale de sa w vin fè a ou vin fè yon dokiman ou vin siyen yon dokiman e de manyè dijital donk yap oryante w ki katòl yo kesyon sa pou fè sa e yap ba w adrès kote w pral fè l lan e m panse sit sa tou lè w fin siyen dokiman wap wè logo sit sa anba l konprann donk wap wè logo sit sa anba l se yo menm ki responsab pou bagay sa yo donk sinyati sa yo yo rekonèt kèlkanswa kote w pase nan mond lan yap rekonèt ke leta brezil te siyen dokiman sa donk Nou di l byen, w ap pase nan katòl yo a, w ap di ke ou vin siyen dokiman an dijitalman. Donk lè w rive, si se katòl yo ki fè sa, y ap ofri w sèvis la kòmsadwa. Si se pa li menm, y ap oryante w pou al fè l. Men lè w rive, ou dwe di ke sinyati ke w bezwen an se yon sinyati dijital. E si lè dokiman an fin siyen, ou pa wè yo anekse pdf la anba l ki gen yon. QR kòd kote moun nan ka fè lekti l pa gen nimewo seri dokiman an li pa bon oim ayiti pap aksepte l sonje byen wi donk lè yo fin siyen l donk se pa se pa avèk plim donk lap gen yon dokiman yo anekse anba l pa egzanp lè wap pote lèt lan ale toujou bat pou pote l an pdf pa enprime lèt la non pote l an pdf lè w rive oubyen donk si w enprime l tou yap reskane l pou yo kapab anekse dezyèm nan ba ou. Donk sinyati lan se pa yon moun k ap siyen alamen, men se yon lòt ti bout pdf y ap anekse anba dokiman w lan, k ap gen ladan l yon QR kòd epi yon nimewo seri. Lè moun yo voye dokiman sa Ayiti, y ap alèz pou yo skane QR kòd lan epi apre dokiman an li otantifye nòmalman. Si tout fwa l pa konsa, dokiman an pa bon, oim p ap aksepte l, lè moun an ale, li p ap ka depoze viza a. Donk jan n di l deja. Donk ou dwe pran tout atansyon pou fè dokiman yo jan yo ye a e siyen tout nèt. Siyen tout nèt menm jan ou mande l la pou voye Ayiti. Avan n fini videyo sa, n ap toujou raple w ankò, si w gen difikilte pou fè sa yo, rantre an kontak e n panse n ap ka ede w nòmalman, n ap ede w nòmalman kòman pou fè yo, eksetera. E si w gen difikilte tou pou voye dokiman yo ale Ayiti, n ap ka ede w nan sans sa a. Pase. OIM lontan yo te konn resevwa dokiman yo pa DHL, men jodi a gen lòt posiblite pou voye yo Ayiti. Si toutfwa w gen difikilte nan pati sa yo, rantre an kontak jan n di l la, w ap jwenn nimewo telefòn nou ak tout imèl nou nan deskripsyon videyo a, n ap kapab ede w fè sa. Sonje moun ki t ap prezante videyo a se Jacques L. N ap gen pou n tounen pou yon lòt videyo k ap gen awè avèk de kontni ki trè enteresan. Pa bliye abòne ak chanèl nou an, pataje videyo nou an, like yo si toutfwa kontni yo te.